E je demande a Mesye Dimitri Herard eske li otorize m di nan radyo tou sa nou te genyen kòm konvèsasyon o telefòn jodi a sou kesyon koudeta a. Mesye Dimitri Herard di m Louko Desir vous êtes autorisé à raconter, expliquer, traduire menm. Tout sa nou di maten an nan telefòn sou kesyon koudeta a. E m kwè ke mwen di ou tout sa m konnen du début jusqu'à la fin.
Donk sa se vèsyon pa li? Mwen di ou Dimitri Hérard. Wi. Wi vèsyon pa l. A Dimitri Hérard.
Wi. E li transfere ban mwen sou WhatsApp tout dokiman. ke li menm li jwenn sur les lieux d'arrestation nan rezidans Tibwa. An nou kòmanse pa le kòmansman pou nou ka rive nan lafen madam mesye e nou gen 3 pwen sou tab la sou kesyon koudeta a, an nou li yo e nou pral analize yo ansanm e m pral ba nou enfòmasyon. Ayiti politik, dosye koudeta.

Très tôt au téléphone ce matin. 3 pwen sa yo ap fon sèl, an nou kòmanse pa le kòmansman. Gen 2 bagay pou nou note, fò nou pran plim nou avèk kaye nou pou nou note pou nou mete on kote. M ap pwofite salye tout lekip de Gold Cash. Dezòmè ou konnen depi ke depi ou gen bezwen fè kòb se Gold Cash li ye, Gold Cash. Ok, n ap retounen donk avèk kèlke detay sou Gold Cash toutalè nan emisyon Maten Deba. Gold Cash pa janm bliye sa, Gold Cash, ok. Semèn pase, pandan n ap reyalize emisyon Maten Deba, nou te resevwa 2 jèn gason isi a ki te vin prezante tèt yo sou kouvèti yon òganizasyon politik. Yo te vin fè konnen a peyi a ke òganizasyon pa yo a, vin pwopoze a la nasyon ayisyèn une nouvelle proposition de sortie de crise. Ou sonje? Alò, Stanley te pale de bagay sa, se pa t Mario ki te vini, yo te site non Mario la kòm premye minis. Kòm premye minis. A wi, yo te jiskaske yo te di yo pa pran nan benyen e kache lonbrit. Yo te vin dwat. Yo te vin dwat. M te mande yo prezidan an, yo pa t vle bay li. Vwala, yo te site non l. E pa t Mario ki te vini. Ok.
Mèt nan lè yo te vini, yo di yo vin, Louko te di nou pral dwat, m di sa bagay la ye. Anben dwat la seke jodi an nou vin fè peyi a tout peyi a konnen ke mèt Mario Beauvoir se li menm ki pou premye minis peyi a dan lè pwochen jou. Entèvyou a te fèt li la li disponib madam mesye li la. De jèn gason wi. De jèn gason son òganason. Lèm mande yo tranzisyon pa yo a konbyen tan lap koute nèg yo di 1 an. Yap fè eleksyon tou senpleman paske mèt Mario Beauvoir se li kap vin premye minis peyi a fòk li premye minis peyi a. Di ka. Ok sonje wi la vin premye minis peyi a Bob se nwa dimil ka nan moman la ok kontinye la ok relax nou nan nwa dis ka la nwa dis ka la Bob se mèsi an atandan map tcheke avèw nèt la pa fatige w ok mètnan mete sa de kote a gen bagay pou nou mete de kote kenbe sa yon ti kote apa gon manda ki emèt pa yon jij nan peyi a.

Kisa?
M pa menm fin li l. Kisa? Kisa? Se pa mwen menm mwen di nou madam mesye, nan politik pa gen yon tande yon moun ki vin di l nan radyo. Pa gen yon politisyen fè nan lari a pou w pa ba l enpòtans paske gon kote l soti, gon kote l prale avè l. Gon manda. ke nou wè ki emèt pa yon jij nan peyi a, ok, pou arete prezidan Jovenel Moïse, sa ekri lòt kote mete yon ti kote apa. Paske nou pral konprann pi devan poukisa demach sa yo donk nan peyi a. Ok, nou fini? Nou fin note? An nou antre kounye a nan detay yo. Gen de pwen nan analiz maten an la. Nou pral konprann enfòmasyon sa yo lè nou pral devlope analiz la e sa ki gen rapò avèk legliz katolik la e anbasad amerikèn nan. Ok, ann kite sa apa, ann ale. Lè m rele Dimitri Herard maten an, e m di l, Bòdè kòman nou ye? Li di m, Lucky Luke, Luke, Luke, Luke. Yo di m wè son chèf ki deja sou depe militè l pè maten antout. Sa pa vle ke Jimmy Terrar son jenn gason, donk mwen menm son nèg m soti Gonayiv nou rankontre la donk la nan Petyonvil la. Donk nou nou te zanmi, nou zanmi donk epi atè. Mèsi zanmi gon zanmi k voye l ban mwen. Ok mèsi anpil kenbe manda toutalè ok. Yo di ke lè m rele l maten an m di l brother kòman nou ye? Li di m louk louk louk, misye di m konnen w ta pral rele m wi. M tap tann ke w rele m menm jisteman. A pale an kreyòl nèt. Epi mwen di Dimitri Herard pou listwa e laverite, sa bagay la ye! Dimitri Herard di m, Louko, èske m gen yon ti tan? M di misye, bon, zafè m rele w paske mwen menm m se yon jounalis, m pral pale maten an nan radyo. E fòm fòm mete bagay sou tab la Pase m gen 3 nèg avèm nan yon emisyon M tande nèg yo E m wè tout kantite view ke n fè donk sou youtube Mwen menm lè m vin la a E fòm mete bagay atè a Epi Dimitri di m an nou kòmanse par le commencement Dimitri Herard a eu a me dire Pou debute donk notre conversation téléphonique

Si gen de moun ki vle entèveni sou yo, n ap kapab entèveni apre e nou kapab entèveni pou listwa e laverite lè nou kapab. E nou kapab verifye yo a nenpòt ki lè nan peyi a. Dimitri Herard, M'a confirmé. Le 14 novembre, il a reçu l'appel d'un certain Daniel Whitman se prezentan.

Mande l enfòmasyon sou sekirite peyi a. E Dimitri di m Louko Desir bon se pa sèlman tip de moun sa ki konn rele l pou mande l enfòmasyon sou sekirite peyi a pèmèt an a tout. Li menm kòm pwofesyonèl lè l gen chans ap pale sekirite ki se domèn li ou la li pa gen pwoblèm pou l pale a nenpòt ki moun. Epi li di jisteman donk ke Daniel Witmann.

De jou aprè, Whitman rele l ankò. Li di, Dimitri Herard, m pral mete w an kontak avèk yon Ayisyen. Layisyen repondan w o non de Philippe Marc-André.

e ke li menm li deja sou men l a pati de lapèl de mesye Philippe Marc André paske mesye Philippe Marc André di l kareman sa l panse de 7 fevriye 2021 Mètnan, kiyès ki Philippe Marc André? Atan, mwen fin ba w istwa a, mwen fin ba w istwa a mwen fin ba w istwa a apre sa na fè deba Philippe Marc André kòmanse ap pale de 7 fevriye 2021 e ke Jovenel Moïse kòm prezidan li pa prezidan ankò donk 7 fevriye 2021. E Dimitri dim ke l di misye, bon, li menm li pa fè politik li menm, li son teknisyen, li pa antre sou kesyon bagay politik. Antretan, Dimitri dim ke l te sipoze pati l al Ekwatè, l al wè fanmi l, paske se la fanmi l ye. Li deplase vin Matière Datoute, l ale Ekwatè, li pa tande pèsòn moun. Le 18 novanm, Dimitri a aple le prezidan de la repiblik pou enfòme prezidan Jovenel Moïse sou 2 moun ki apwoche l sou 2 kesyon sansib. 18 novanm 2020,
li rele prezidan l di prezidan men 2 apèl ke l resevwa sou 2 kesyon sansib. E ke l rele l pou l enfòme l pou l mete l sou men l. Ok. Li rele chèf siperyè yachik li ki se sivil Louimèk oubyen Lemèk konsa. USP. Kòmandan sivil.
Kòmandan sivil. Wi, wi. Li rele kòmandan sivil, li enfòme kòmandan sivil de kontak ke l genyen avèk moun sa yo e de fèt kòmandan sivil di l tou. Moun yo rele l tou.
Byen.
Madam, mesye, maten deba pou listwa e laverite. E kòmandan sivil la, Dimitri Herard la, moun sa m ap pale de yo la, yo la. E kòmandan sivil di l, efektivman moun sa yo tou rele l ap pale menm pawòl yo. De chèf palè nasyonal. De chèf, de responsab sekirite palè nasyonal. Dimitri di m a la fen di mwa de novanm li pati li kite peyi a. Li konnen ke 7 fevriye pral rive, l ap pwofite pran ti vakans avan 7 fevriye paske l konnen ke 7 fevriye bagay la ka rèd nan lari a donk l ap bezwen pou l la donk an pèmanans. Li pa janm tande kontak ni Daniel Witman ni Philippe Marc André a. Lè l antre an Ayiti an desanm. Philippe Marc André rele l Daniel Ruthman rele l Madam mesye a fè m poze kesyon talè a Lanbasad amerikèn Nete tel pa okouran M ap vin sou kesyon sa talè Philippe Daniel Ruthman di Dimitri Herard An n al dwat obi Philippe Marc André Di di Dimitri Herard an nou al dwat o bi. Nan telefòn ou byen fas a fas? Tout sa nan telefòn. Kèt! Misye pa gen odyo sa yo? Li gen tout.
Ok.
Li gen konvèsasyon sa yo avèk Donald Whitman nan sou telefòn li, li gen konvèsasyon sa yo avèk Philippe Marc André a sou telefòn li. Li di m, Louko, li tèlman sou men l, li di ak. Kòm li gentan pale prezidan an, prezidan di l, Fouye pi fon pou w wè jiskibò bagay la prale, kiyès ki dèyè bagay la. Kounye a, misye kòm ajan, li vin konvèti tèt li kòm ajan pou l ap travay avèk moun yo pou moun yo ka pale. Enben, ki sa k pase? Philippe Marc André Daniel Witmann di Dimitri an nou klè sou kesyon an Jovenel Moïse pa ageyman ankò kòm prezidan 7 fevriye fòl ale fòl kite peyi an men sa nou mete sou tab la yo di m Louko yo di l enspektè Louis Gauthier ap vin direktè jeneral lapolis. Madam mesye rete la paske fò peyi a konnen vèsyon sa a. Mwen di fò peyi a konnen vèsyon sa a. Enspektè Louis Gauthier ap vin direktè jeneral lapolis. Li menm y ap ba li 500 mil dola ameriken avèk yon pòst nan kèlkeswa anbasad Dayiti ke l deside atravè lemond paske yo estime ke Si l fin fè travay sa a, li pap ka ret nan peyi a. Epi, Filip Makandre a di l, Nou pral mete w an kontak avèk enspektris jeneral Louis Gauthier pou swivi a fèt. Li di, Kòm Madam Gauthier se siperyè yachik li, li pa ka rele l, fè l rele l pito. Efektivman madam mesye, selon Dimitri Herard, enspektris Louise Gauthier la aple o telefòn. Madam mesye nou sòm an desanbre 2020. Pou nou di yo ke 7 fevriye 2021 tout bagay fini, Jovenel Moïse pa la ankò nan peyi a kòm prezidan, nou menm fò nou pran responsabilite nou. E ke y ap ba l 500 mil dola ameriken. e ke djòb Dimitri gen pou l fè se voye 50 ajan usgpn samdi swa nan ti bwa lakay yo anba dèyè anbasad amerikèn nan e sa fè m di èske anbasad la pa t okouran madanm mesye ti bwa n ap pale a se yon vilaj ki dèyè anbasad la wi ki nan perimèt anbasad amerikèn e ki se yon vilaj liksye pèmèt m di nou tout. N ap vin sou detay yo toutalè. Dimitri gen pou l voye 50 ajan Tibwa nan samdi 6 epi le 7 50 ajan sa ap mennen delegasyon ki deja nan 25 kay nan Tibwa nan vilaj la ap mennen tout moun sa yo nan palè nasyonal Paske palè nasyonal kòm se yon delegasyon de ki akonpanye pa dè ajan de USGPN mètnan palè nasyonal pa gen pou ap poze kesyon epi kounye a Dimitri pral fèmen baryè a epi yo menm yo pral pran kontwòl sitiyasyon an menm jan sa te pase an 2003 e 2004 avèk Latòti egalman donk Bonifas Aleksann mètnan samdi swa lè yo fin mennen delegasyon nan palè Dimitri Herard. nan nan 7 fevriye nan maten li gen pou l ale kote Jovenel Moïse la pou l arete prezidan Jovenel Moïse pou l mennen l ba yo nan kay kote ke gen moun ki deja ap tann prezidan Jovenel Moïse Madame, Monsieur, je suis en train de vous rapporter yon konvèsasyon telefonik ke nou te gen avèk Dimitri Herard sou kesyon koudeta Mèt nan Dimitri klè! Li di moun yo, M pa ka fè koudeta pou 500 mil dola. Tout bagay sa yo, madan mesye, Prezidan Jovenel Moïse okouran de tout. Li di yo, M pa ka fè bagay sa a pou 500 mil dola. Epi Daniel Whitman rele nan telefòn, li di, Msye, bon pa gen pwoblèm, ann pouse, n ap ba w 4 milyon dola. Donk dil la soti de 500 mil dola a 4 milyon dola ameriken.
Pati m nan, pati lajan non. E gwo koze k ap pale la wi.
Se gwo deklarasyon nap fè maten an la wi. Le 2 fevriye, le prezidan Jovenel Moise enfòme de lavansman de diskisyon. Men rezon ki fè ou wè ke Jovenel Moise kòm prezidan fè deklarasyon wè l te fè Fort Liberté a. Lè l te di ke. Li koke nan gòj yo. M koke nan gagann nou. Nou pa kapab asine m, nou pa ka ekzile m, nou pa ka arete m. Madam, mesye, tout la sa Jovenel Moïse kòm prezidan, menm Martine Moïse pa okouran. Menm Adwen Zéphiré pa okouran. Léon Charles kòm direktè jeneral de lapolis vin okouran a la dènyè minit. Efektivman Dimitri Hérard li di m, Louko, m di msye esplike m kilè w arete moun yo, kilè vin genyen jij da Brezil la. Madame, Mesye, vous êtes à l'émission Matin Débat. Li di m efektivman le 2 fevriye li rankontre prezidan li bay prezidan tout dènye detay yo. Prezidan Fò Libète fè deklarasyon wè l te fè a, Nou pa ka nou pa kapab arete m, nou pa ka asasine m, nou pa ka touye m, nou pa ka sezi m bagay sila. Men y manke lage bagay la tou. Misye manke lage bagay, misye manke lage bagay la. Misye gou bagay nan tèt li te pale. Paske men fò m di w, kè prezidan cho, nou menm Martine Moïse pa konnen ki frap l ap pran. E sa depi. Novembre 2020 lap travay bagay la vek Dimitri mdi Dimitri kisa ou fè dim lko tout ou alò Dimitri dim madam mesye tande byen wi mesye oo Dimitri mdi Dimitri komsi tout sa wap dim yo la nan telefòn li dim lko li di exactement mon frère. Tout sa map diw la nan telefon. Yo anrejistre tout bagay. Madan Gauthier relel anrejistre tout bagay. Yon enspektri jeneral nan nivo sa a pou ap planifye koudeta nan yon peyi. Nan telefon. Nan telefon.
Pè maten tout sa map diw la. Nan telefon. Nan telefon.
12 k mèsi pou 12 k. Nan telefon.
M di misye kilè w pral rankontre avèk madan Gauthier. Li di m Louco samdi swa. M di Dimitri Herard banm remete pou mwen kòman arestasyon fèt. Li di m Louco tout 3 fevrier prezidan pale, prezidan ap pale avèk li, li di prezidan tèt frèt tout bagay sou kontwòl. Prezidan te beswen eklate bagay la. Misye di prezidan si w eklate l pa bon pou mwen. Paske nan koudeta, sa se pawòl Dimitri Herard, nan koudeta gen plan gen plan A gen plan B gen plan C. Li ka petèt li menm se plan A men l pa konn plan B a ni plan C a. Li di l kite l mache. Madan Gauthier rele, anfèt enspektriks jeneral la rele Dimitri nan telefòn. Dimitri di l, Wi, chèf mwen avè w sot. Randevou samdi pou ajan IGPN yo ale nan Tibwa, nan vilaj dèyè anbasad amerikèn nan, pou y al chèche gouvènman ki te deja la, pou gouvènman sa al pran pouvwa a avèk yon lis envite 7 fevriye 2021 nan Palè Nasyonal. Dimitri e Radim Louko Dezi. Li rele Manan Gotye, enspektris Louise Gotye, li di l nan telefòn, kòm gen anbasad amerikèn, li pa ka vini avèk inite yo paske la l pral oblije deplase 5 a 6 pikòp avèk ajan. USGPN, èske w la? Li di pou pa atire atansyon, an nou fè l enpe pli ta dan lasware, la n ap pale de minui. Madan Gotye di l, e pa gen pwoblèm paske tou le gouvènman è la. Mèt nan tout katwè senkè, msye rele tout ajan l yo pèmante nan tout, li pran telefòn tout nèg ki pral nan operasyon an. pou pa gen fuit. Epi lap motive nèg yo menm antretan tout. Li di nèg yo mesye nou pral nan operasyon, bagay patati patata. A 10 zè di swa, li di m Louko Dezi m pran twoup mwen, m debake nan vilaj ti bwa kote gouvènman sa a enstale l. Lè l rive. Li kanpe machin yo menm atè la tout. Epi l di tout ajan a 95 pousan kòm telefòn yo nan men misye, sa bagay la ye. Sa l pral fè kòm kou. E ke l pral arete 2 moun ki pral fon koudeta, yo pase pa li, tout nèg dakò, epi misye mete tout nèg yo an pozisyon.

Li mache avèk enspektis Gauthier kal idantifye l kay sa se kay prezidan an kay sa se kay premye minis lan kay sa se kay sekretè deta a kay sa se kay tèl moun ki tèl kote kay sa an total prèske on ventèn de kay kote ke pèmèt entatout gouvènman sa a te deja enstale depi novanm 2020. Kounye a, lè Dimitri fin idantifye kay yo, gen 2 kay ki genyen 2 ajan de polisye administratif krèm e ble ladan yo. Misye voye 6 nèg antouye 6 polisye yo. Ou konn polisye yo gen zam, li pa vle pou si gon derapaj pou polisye yo pa tire. Sa ki pa gen polisye yo, misye poste 3, 4 nèg devan chak kay. Epi kounya misye rele madan Louis Gauthier. Li di madam nou gen pou nou pale ann ale. Lè l rive li jwenn mèt Mario Beauvoir. Non di a l di blan. Avèk sekirite madam Louis enspektè Louis Gauthier.

Menm kote a li wè Mèt Mayo Bovwa travèse babele a. Nan moman n ap pale a, di m li ko tout kò Mayo Bovwa nèt blese an san. Pa konnen si gen moun ki konn Mèt Mayo Bovwa, degaje nou pale l gade si l pa blese vre. E pa manti n ap bay isi a. Mande li, mande l, mande li. Tyeke, moun ki konn Mèt Mayo Bovwa, tyeke l pou wè si l pa blese, si kò l pa blese, dechire, babele dechire Mèt Mayo Bovwa. Epi m di misye, sa k pase? Li di m, Louko, Mèt Mao Bovwa te a ma pòte, m te ka tire nan pye l ak tout sekirite a. Men si m tire, detonasyon an pral atire atansyon anbasad amerikèn plis lòt moun ki nan kay yo. Li pito pèdi de nèg sa yo, Mèt Mao Bovwa avèk sekirite a, ou la, e nèg pa l yo tou te ka tire Mèt Mao yo. Li fè nèg yo si non non kite yo ale. Alò la kestyon ovoudwi a maten deba nou ka tande petèt dan lè jou zaveni yo mèt Mayo Bovwa e donk recheche pa lapolis. Nap al gade pou nou wè. A tout lòt sekirite. Kounye a li rale zam sou enspetris Louise Gauthier. Madon Gauthier di l, se kwa sa? Poukwa tu ma fè sa?

Jan dou gen pipi a la wap gen 3 mil wap gen 3 mil view anplis. Non bab se konnen bab se konnen konnen tande non li dim louko sak pa m di sak pase epi misye di nèg li yo pase lè menòt nan men madan e gotye li dim louko madanm nan pipi sou li kounya kòm li te gentan mete ajan poste nan chak kay yo. Yon nik antre, fè moun kouche atè, mete men lòt nan men yo, pi kouche atè. Imaj ke n te wè, madan mesye, su lè rezo sosyo. Kote ki gen ti poupe, ti kouto. Tout bagay.
Tout bagay. Tout bagay. Talè. Ok? Talè m pral ba w tout istwa a. Kounye a, se te yon total de 25 moun. Madan mesye, n ap pale de 25 moun. Gen 2 moun kale yap mate la tout. 2 moun kale a se mèt Maro Beauvoir avèk sekirite madan Gauthier a. M pa konn si lapolis pral rechèche si mèt Maro Beauvoir pral rechèche pa lapolis m pa konnen men m tou ba nou enfòmasyon yo nan moman la tout kò Maro Beauvoir chire nèt nan babele. Ok. Lap kout. M pa konnen, kounye a Dimitri arete 19 moun sou plas, ikonpri Madan Gauthier, Louise, enspetris sè Louise Gauthier, Madam Antoinette Gauthier, sè l li, avèk mari l ki se do e agwonòm Buteau. Buteau. Mesye ki gen wè e chemiz lan pi long ke bra l la e agwonòm Veillant e e e mèt Veillant, avoka l ye.

Mèt Mario avèk sekirite a fè 2, plis li pran li mete 19 moun kouche atè a fè 21, pè antre nan tout, rete 3 moun. E la pou n konprann nan wi. M di kisa w fè Dimitri, li di m Louko pandan li kanpe tout kay yo fèmen sa ki pòt kraze bagay konsa mete moun yo deyò epi gon kay Gon bri, gon ajan bri ki kanpe devan kay la bay maten atout epi l tande bri anndan kay la. Kounye a bri a rele Dimitri, li di Dimitri gon vi, gen vi nan kay sa a. Epi m di sa k pase? E kay la? Madan Gauthier te gentan di l ke kay sa se kay prezidan an. M di sa w fè? Li di m bon, nou menm m pa ba w manti se gad nou ye, nou pa konn kiyès ki anndan kay la, ki zam yo genyen tou. Epi yo degoupille yon kaz C3. Madame, Monsieur, vous êtes à l'émission Matin Débat. USGPN voye yon gaz C3. Nan kay ki te rete 3 moun yo. Moun ki nan lapolis, moun ki nan sekirite ap konnen ke yon gaz se 3. Gaz se 3, li pete 3 fwa. Se yon gaz pèmète la tou, si lapolis lage l la nan mitan nou, si n pa kouri, pa gen okenn jan pou n ret kanpe nan gaz sa a. Dimitri va konfime ke apre 10 minit gen 2 nèg ki soti nan kay sa kouri plane sou vant ranpe kounya ajan usgpn yo pran yo alò pou Dimitri egalman ajan usgpn yo pa gen moun ankò nan kay la se te 2 moun sa ki te nan kay la. Epi gen youn nan nèg yo ki di prezidan rèl a mouri. Prezidan rèl a mouri. Kounye a Dimitri Herard di ki prezidan sa a? Epi youn nan nèg yo di prezidan da Brezil. Epi kounye a USGPN yo gaz la tèlman fò. Tande bannan mesye. Se menm nèg sa yo pran, yo di misye, la ou wè EDK wi, e sa fè w tande afè yo te di yo rale zam si yo t ap touye yo, yo t ap touye l la. Yo di misye se EDK wi. Paske la ou deja prevni, ou son prizonye, èske w la? Degaje w antre anndan an, al chèche prezidan. E si w pa al chèche prezidan, ou tou mouri frèt la. Madam mesye sa se pati ki pi enteresan lan nan sa map rakonte la doke de lemisyon maten deba lè mesye a antre anndan misye resòti avèk majistra dabrezil jij dabrezil Jij da Brezil soti anndan yon gaz lakrimojèn C3 aprè 45 minit sou 2 pye l, pantalon twal li sou li, li gen yon katab nan men l, misye sòti kòm si ryen ne tè.
Vous écoutez matin débat.
M di Dimitri Herard, se ou k fèk di m la a, gaz se twa pèmèt eta tout. Depi yo lage gaz se twa yon kote, pa gen okenn jan pou moun nan fè 5 minit nan gaz la non. Jim Louko, mwen menm m pa kwè nan bagay sa yo. Men lè yo mete Da Brésil kouche papa! Bagay yo jwenn nan nan pòch Da Brésil, bout kòd mare, bout chache mare, bout sesi, bout sela, li te sou degre epi se masonlòj. M pa di se sa k fè l ret nan Gaza non. Men li te ka fè plis, li te ka ale. Li te ka fè plis tou.
Jim Louko m pap ba w manti, li menm kòm moun k ap mennen operasyon an, li sezi paske nou gaz se twò. E pi fò l wè yon ayisyen ki fè 45 minit nan yon gaz se twò. Ki se jij Dabrezil. Lè l soti. Li te poukont li anndan?
Poukont li anndan, se li k te rete. Li k te rete. Kounye a, lè l fin metrize jij Dabresil, li jwenn yon pakèt bagay, maji nan pòch Dabresil, bagay, lòbèy, bagay, tèt chaje, mare, bagay, bouch chaje, bagay, bout chandèl anmwe! Epi, li metrize Dabresil. E, misye te kòmanse ap fè ti mouvman kòmsi bagay se jij, se ti jij se la. Ou konprann? Epi nèg yo di misye nan kou detò ye. E depi se nan koudeta yo gon jan pou yo trete w. Si w ap fè bri. Se la genlè gen de twa pataswèl ki pasi pala blablabla ok paske misye pa konn si se koudeta l t ap fè. Kounye a lè tout bagay kalme.

Paske la jistis ayisyèn pa rekonèt afè voice, video jiska prezan nou poko rekonèt yo.
Men gwo bagay ki trè enpòtan la m pa wè w mansyone nan se m pa tande w pale de jij de pè, m pa tande w pale de fè dot alò n ap vini. Talè, talè, talè, talè, m ap vini ok
talè wi ok li di m ke li fouye tout kay yo nèt. Pou l jwenn dè prèv alapui, Pè Maten Datout. E se la, nan fouye kay yo, li jwenn dokiman ki vize e sinye. Vize a, se chak, ou konnen, lè w ap siyen yon kontra oubyen nenpòt sa li a, chak fèy yo fò mete yon inisyal ou. Vize e sinye. Orijinal an kopi. Vous écoutez Matin Débat. Ke l transfere ban mwen, donk sou telefòn mwen. Plis lòt papye enpòtan. Li jwenn list tout moun ki te envite. Pou seremoni palè nasyonal a 10 zè di maten paske se ta lè sa envestiti a tap fèt. Li jwenn diskou prezidan Da Brezil nan men l. Li jwenn fèy de wout gouvènman menm sa gouvènman gen pou l fè 1 2 3 4 avèk lis de moun ki pral nan kabinè evantyèlman avèk lòt dokiman ankò. Men lè l fin arete madan Gauthier. E lari detay la. Lari Jose, detay la. Lè l fin arete madan Gotye, li rantre nan kay yo ke madan Gotye te idantifye avè l yo, li mete tout moun yo kouche ke w te wè nan foto yo. Se a se moman li rele Leon Charles, le direktè jeneral de la polis. Sa w di m la a? M poko nan kay la non. Lè l fin arete lè l fin arete Manno Gotye. Tout bagay sa yo Leon Charles poko konn anyen? Non paske yo te kenbe sekrè avèk prezidan an paske li menm ki te fè l. Misye pi chèf ke Leon Charles monchè. Lè sa l rele Leon Charles alò Leon Charles te okouran men se pa t gen tout detay yo. Li rele Leon Charles kòm direktè jeneral de lapolis ki debake e lè sa tou li rele prezidan. Prezidan te vle vini, prezidan kontan, prezidan te vle vini, di prezidan non ou fòk kenbe kote w ye a. Epi Leon Charles debake avèk dcpj. E se lè sa tou dcpj rele jij de pè. Ou la? Entèvansyon ki fèt nan kay ki te genyen jij Dabrezil la avèk 3 moun yo, entèvansyon sa fèt an prezans de Leon Charles. Ou la Josue? E di jij de pè ki etè sou plas. Mwen antre nan tout. Ou zekoute maten deba. Entèvansyon nan dènye kay la. Nan dènye kay ki te genyen bri ki te kanpe devan l la. Jij la. Ki te gen jij la, jij Dabrezil la. Entèvansyon sa fèt devan direktè jeneral Leon Charles la. Leon Charles egalman devan jij de pè. Donk vwala.

Mentnan nou pral. Nou pral analize Gran Maten Atout. Kòman di n sa se vèsyon Dimitri Herard ke m te gen yon konvèsasyon telefonik avèk li maten an ki otorize m retrase fimen evènman an apati de sa l di m. Doke nan emisyon Ate Deba.
Ebyen, ou fin bay vèsyon an, epi n ap antre nan analiz la. Gen yon detay nou gentan te. Nan, men bay detay la. Ki rete pou n bay, pou n antre nan analiz la. Ann ale, ann ale.
Mwen te di n talè a, Mèt Mario Beauvoir te gen de jèn gason ki te vin la isi a, ou la, ki. te klè nan maten deba e ke se Mèt Mario Beauvoir ki pou vin Premye Minis peyi a. Vous écoutez matin débat. Paske Josué Pierre Latenadoute te gen yon batay nan mitan ekip la ant Marie Antoinette Gauthier ki te pou vin Premye Minis oubyen Mèt Mario Beauvoir nan mitan yo. Mentnan Mèt Marbovo a ki konprann kesyon an, li fè ekip li pou yap pran devan. Èske ou konprann? Paske nan sa ki te gen la sou lis la se oubyen Marie Antoinette Gauthier ke yo arete avèk ke sè l egalman mari l nan kesyon koudeta sa a ki aktyèlman nan prizon oubyen Mèt Marbovo a vin Premye Minis la. Men rezon ki fè ou wè jenn gason sa yo vini, m pa di yo enplike nan sa ki te pase a non, men li pa yon aza ke yo te vini Pou klè a peyi a ke se mèt Mao Bovwa ke tout moun te etone ki ka vin prèmis peyi a e premye bagay. Dezyèm bagay, lè enspektris Louise Gauthier mande Dimitri Herard pou l arete Jovenel Moïse mennen ba li, Dimitri di pou m arete yon moun chèf. Ou konn kijan pou m arete l? Èske w la Valentin? Vous écoutez Matin Débat. M pa ka rete annik konsa. Fòk mwen gen manda.
Pou m al arete yon moun, fò m gen yon manda. Li di, non, pa gen pwoblèm. Madam, mesye, manda sa a pa arete depi desanm. Ok? Depi desanm manda sa a pa arete. Poukisa mwen di ke èske anbasad amerikèn pa t konnen? Paske Dimitri transfere ban mwen akize resepsyon manda a nan anbasad amerikèn.
A bon? A mwen chè an nan sè la mwen chè. Dankr.
Vous écoutez Matin Débat. Èske anbasad amerikèn resevwa manda a? Èske w la? Konprann byen wi. Se la mwen di nou eske anbasad amerikèn pat konnen paske madam mesye vilaj la vilaj nou tande yo rele ti bwa a e bagay ki fèt pou malere non epi lòt detay map ba nou ki enpòtan pa gen anyen ki ka fèt nan perimèt anbasad amerikèn pou anbasad amerikèn pa konnen m pa konnen m pa konnen m pa konnen sa se klè sa se klè sa se klè

Se pa kay moun ap e komsi jodi a ou nan otèl epi demen maten ou pa ta abite ladann non. Ok se kay kote ke moun yo ap viv la depi lontan. Epi silvouplè pè Matela tout si yo jwenn yon sak diri nan kay sa Josue si yo jwenn yon kès lèt nan kay sa nan tout kay yo se menm sak diri a se menm kès lèt la. Konprann byen madam mesye. Nan yo fè makèt yon sèl kote. Aah!
Enben jodi a mon frè Brizan m mande eske legliz katolik pa enplike? Paske Monseyè Beauvoir de Food for the Poor li demake l de yon kesyon yo te akize l paske l t al livre manje la nan vilaj sa menm.
Non, moun yo ka fè yon demand epi livre manje a san l pa konn anyen. Non, san pwoblèm. E sa fè li menm li, li fè l fè nòt la. Wi. E sa fè mwen di, madam mesye, nou pral, nou pral, nou pral analize pou n konprann toujou. E sa fè m poze kesyon an, èske legliz katolik pa enplike paske manje ki anndan kay sa yo soti yon kote, yo konn bay manje pou fè don a òfelina.
Vous écoutez matin débat. Paske tout ka yo gen menm manje a, menm kantite manje a, menm kalite manje a, menm mak manje a. Tout kay yo nèt. E se pa kay kote ke moun abite ou wè se jodi a yo te vini, non se dè moun ki abite pandan yon sèten tan. k ap planifye kesyon koudeta sa a. Konprann byen madam mesye ok. Mentnan an nou gade paske maten deba la pa gen kras menm la nan maten deba. Mentnan nou pral gade yon ansanm de dispozisyon ki pral pran nan lè jou sa vini yo bon sou baz sa nou gen la kòm enfòmasyon paske sa nou gen la kòm enfòmasyon e di ke kesyon ki e koudeta yo pa gen kòm fini e di gen de moun yo pral arete kanmenm gen de moun yo pral kontinye arete Gen de enstitisyon, an fèt, ki ta dwe ap bay esplikasyon sou baz enfòmasyon ke nou menm nou gen nan men n la a, apati de konvèsasyon sa a ke n te gen avèk Dimitri Herard, madanm mesye. Mentnan nou gade. Wi, menm ti Dimitri a, e bay bout manchèt sal, bout manchèt sal, bagay, de touz, de bagay. Yo dim louko m di w bagay se pa kou se pa avèk zam sèlman ou fè koudeta koudeta sa tap fèt avèk lespri poukisa li dim otomatikman mwen mennen USGPN bay madanm nan e se USGPN kap mennen delegasyon nan palè ou la li pa bezwen zam pou sa paske se zam palè ankò kap sèvi pou sekirize

de la police nationale d'Haïti e de sa nap pale la mon frère. Mwen kòmsi m santi e USGPN ki ta pral bay koudeta a. Anben se sa m di w jisteman, li ta parèt tankou si Dimitri te dakò a prensip la, se Dimitri ki ta pral bay koudeta a. Epi li di m li konnen sa k pi rèd la, li pa regrèt ke l te devye plan an, menm si l mouri demen maten. Paske demen maten nan dokiman ke l jwenn yo, li vin yon kote nan dokiman an, kote ke moun ki ekri dokiman an trete l tèt boule. Gon moun ki poze kesyon nan kad yon rapò, sa n ap fè avèk Dimitri Herard? Epi nan repons lan moun nan mete, 7 tèt boule sera plase tèl bagay sou kontwòl Disendat. Jim Louko pito l pa t wè fraz sa a nan dokiman ke l jwenn nan kay kote moun yo ta planifye koudeta. Paske moun yo pranl pou tèt boule. E si gen yon moun ki te ka fè koudeta reyèl la pè antandan tout, se UAGPN. Se Dimitri ki tap fè an fèt koudeta a. Mwen menm lèm gen enfòmasyon an pandan wikenn nan sou kesyon koudeta, m tande yo pale de 500 mil dola ameriken m di a men moun sa yo fou. Yon pakèt kokorat yo ye. A mwen ke Jovenel Moïse la li menm son kokorat li ye tou. Paske ou pa ka mande pou yo fè koudeta sou yon prezidan. Epi moun nan ou man ou ofril 500 mil dola. Se oubyen prezidan pa gen pa gen okin valè, pa gen oken pri, oubyen moun nan li menm li son kokorat, oubyen moun kap fè koudeta a li son kokorat. E mwen te di avèk moun ki t avèk mwen yo la a pandan m te Kap Ayisyen, si nap pale don koudeta nap nap pale minimòm 10 milyon dola ameriken. Minimòm. E de fèt Dimitri vin di m ke miz lan pase de 500 mil a 4 milyon dola ameriken. Paske l te di moun yo ke 4, 500 mil dola li menm li pa pral fè yon koudeta pou 500 mil dola. ok epi yo vin ofri l 4 milyon dola ameriken mentnan Pè Antenatout ann fè premye faz analiz la apati de sa ki la kòm enfòmasyon paske madam mesye analiz sa pral rèd anpil jodi a. Bon!